Hey guys nou konnen sa kap aktyalite pou le moman la se Lesifa Seveye ki di li pral wa an Ayiti e li te prezante nan blokis avèk 4 madanm li yo tap pozel kesyon kounye a la m pral fè nou tande kijan li te reponn kesyon yo chak kesyon yo te pozel yo nou pap fè w tande kesyon yo men nap fè w tande kòman li te reponn jan li te reponn piblik la piblik la ki tap pozel kesyon nou pral tande kijan li te reponn yo. M envite nou swiv videyo a kounye a la paske se videyo a k pi enterese. Epi nan kite yon kòmantè, kite yon kòmantè, di m sa nou panse apwopo de sa, epi n ap retounen pou nou fè, pou nou pale pi plis. A la pwochèn. E
n ap pran yon dènye apèl, Balbito. E yon dènye apèl al blokis. E 34 alò note kesyon sa pou mwen lè wap fè lanmou a tout medam sa yo se krèy wi ou konn sa Zifas se krèy kèlkeswa sa w ka di paske ou paka ou paka fè lanmou a youn oubyen ou mete lòt lè lòt ap gade kèlkeswa se yon mo ki alamòd jodi an se krèy èske son papa krèy bese volim bese volim zanmi m bese pou nou epi nap pran dènye apèl lan zanmi an poko prè balbito remèsye l pou nou zanmi an poko prè N ap pran dènyè apèl la a blokis 34 95 27 06. E n ap pran dènyè apèl la a blokis 954 214 38 14. W ap swiv blokis votre emission de predilection. E n ap pran dènyè apèl la. Bonswa.
Wi alo bonswa. Bonswa zanmi m.
M ap salye nou. M salye w tou.
E
piske envite a di li se Bondye k voye l. Alò kesyon sot poze la se li m ta pral poze, paske labib di pa gen oken enpidik, pa gen oken adiltè, pa gen oken moun kap fè sak pa sa ki ap erite wayòm syèl la. Alò imajine w nan tan nou tap viv an sitou ayisyen nou konnen sa sa vle di lòske yon fi oubyen yon nèg gen yon madanm oubyen l vin tande nan yon lòt se an kachèt pou l genyen l. Kounye a la pou wè pou l pa pè pou l gen tout madanm sa yo pou l di se Bondye k voye l e answit e se li k pral wa nan peyi an alò mwen menm m mande li m ap mande èske koze sa se yon koze moun tèt dwat ke li ye m ta renmen konnen èske li wè doktè pou wè èske tèt li dwat.
Mèsi anpil pou patisipasyon w nan Blocus Esifas. Ou genyen pou bay ban mwen repons an 6 minit. Ann ale.
Rapidman m ap reponn rapidman m ap reponn yo. Nèg pli pou premye moun nan te pou li menm mwen menm s on moun ki ta dwe disparèt. E rapid m ap di nou ke gen yon pakèt bagay nou pa konprann nan labib. Labib le di Ke pi Moun yo tap rantre nan yo tap rantre nan Kanaran, nan Kanaran se kote lèt avèk myèl ap koule. Letènèl revele m ke lèt la senbolize madanm, myèl la senbolize madanm, ansòte ke gason ap kore dè de kote. Se Senbolikman yo di, senbolik lèt avèk myèl la yo senbolize madanm. E. Donk du fèt ke se sa l senbolize, se paske tèt mwen pi klè ke moun ki pa vle aksepte yo ki fè Letènèl mete m sou chemen sa. Yon, alò m ap ajoute, gon moun ki te pale de moun ki gen plizyè madanm, sa di pou yo menm se yon bagay ki piman dyabolik. Kiyès ki te di yon moun gen pou ka gen plizyè madanm? Kiyès ki te di yon moun ka dwe gen yon sèl madanm? Letènèl mete lwa, li kraze lwa. Mwen menm mwen pat ka oze m pou m te chwazi genyen plizyè madanm. Men Letènèl ban m yo. M pa ka di non. Si m di non se lè sa a mwen menm mwen vin dezobeyi Letènèl. E moun yo tou ki pa vle aksepte sa Letènèl fè a se yo menm ki ap dezobeyi a la volonte de Letènèl. Toutfwa, Yo te kapab, olye moun yo di move pawòl, yo te kapab toujou al priye Bondye pou yo mande Bondye, Èske se ou menm ki deside bay leve plizyè madanm reyèlman? Pou lè sa a, yo ta jwenn yon repons nan men Letènèl. Kounye a, yo di w yo pap priye pou sa paske sa m fè a li dyabolik. Kòm, selon yo menm, li dyabolik, yo pa deside priye. Enben, si w pa deside priye, se paske w pa deside konnen. Enben, n ap mouri nan egare, nan egareman nou. Donk mwen menm map toujou rete avèk tout lusiditem paske sam fè a mpa fèl de pròp volontem mwen fèl de letènèl e pa janm bliye letènèl lè letènèl bezwen fè yon bagay li pa janm mande moun fè yon bagay ki fasil li toujou mandew fè bagay ki parèt tankou bagay moun fou a menm janm toujou dil li te di Noe al konstwi yon lach sou tèt yon mòn men se ton se ton bagay purman foli Kòman yon batiman fè al konstwi yon stati mòn? Men se sa l te di pou l fè. Kòman Letènèl te fè di Moyiz pran pèp la, pran direksyon lamè wouj avè l? Se te bagay moun fou, men poutan, se sa Letènèl te vle. Sa Letènèl te vle a, se li k ap fèt. Nou sote, n twonpe, se li k ap fèt paske se pa volonte m, se volonte Letènèl. Moun ki di konsa, lapolis p ap fè travay li, lapolis ta te dwe arete Leveye a. Bon, gade! E. Ki sa, ki sa lapolis ka fè si se pa Bondye ki vle l? La polis pa gen an yo kapab fè si se pa volonte Bondye. E Letènèl revele m nan dòmi, li fè m pi gwo chèf pase menm direktè la polis la. M pa bezwen di nou anyen ankò. E gen yon moun ki pale de krèy. E fò m di nou, se pandan m sot nan emisyon an, mo krèy la, moun yo fè m konprann. M pa janm konn, m pa t janm konn sa sa vle di. M pa t janm konnen sa sa vle di, sa vle di krèy. E yonn nan bagay m vle nou konnen. Lè, lè tèl bagay ap fèt avèk tèl madanm oubyen tèl rèn, lòt rèn nan pa menm konnen sa k ap pase. Li pa konn ni lè, ni jou. Li pa, li pa, li pa, li pa konnen ni lè, ni jou. Ansòt ke, lè Bondye fè afè l, ou menm tou, mwen menm, m pa ta ka fè bagay la andeyò de jan Bondye vle pou l fèt la. Non, alò, nan lari an, yo, yo, yo konpare w avèk yon papa krèy. Paske depi w gen 4 madanm wap fè lanmou a tou lè 4 se krèy wi yo rele sa jodia son mo ki trè a la mòd ou dakò avèm lesi pa se veye. Se paske li a la mòd moun yo moun yo aplike l avèk mwen eske nan poukisa w pa aplike l avèk avèk Salomon poukisa w pa aplike l avèk David poukisa w pa aplike l avèk avèk gran zòm de de de Dye lontan yo alò yo aplike l a mwen menm paske kounye a yo vin tèlman eklere enben se eklere sa k ap al mennen yo kote pou l pa mennen yo m ap redi non sa ankò ke mwen lè tèl bagay ap regle ak tèl rèn lòt rèn nan pa konn ni lè ni jou m reponn kesyon sa a. Ebyen ou gen gason sou ou wi pou ap mennen tout operasyon sa yo. Ou konn sa? Gen nèg ki pa ka mennen yon ti operasyon, ou menm ou gen 4 madanm wap mennen tout operasyon sa yo. Ou konprann? Nan yon semèn, konbyen operasyon ou ka mennen Esifaz? Di m non. Di m non.
Lè emisyon an fini.
Sa e fò gen gason sou ou wi. E pa Balbito kap bwè ti siwo myèl li la pou l tòf non. Waww tèt chaje pou nèg gen 4 madanm. Yonn nan bagay map di nou depi ou wè letènèl vide lwil sou tèt yon moun ke se nan je klè ke se nan dòmi li wè nou kòm wa moun nan natirèlman pa yon moun ki senp menm jan ak tout lòt moun senp e wap regade Salomon tèlman pat yon nèg ki senp yo eksplike ke Salomon te gen yon relasyon ilisit avèk la rèn de Saba.

33 900 900 37 500 900. Enben merci wi Esifas Leveye nap raple ou se lòm de de plizyè fam ou anonse tèt ou pou otoproklame tèt ou fiti wa dayiti merci du fè ke ou te disponib pou nou.